Lè m fè ragou yo, bon gen lè, gen de lè e mwen ki manje yo, m pa vann yo. Ke ou antre nan yon bagay ou ka fè yon 200, 300 dola rapid vit. M pa gen pwoblèm avèk sa. W ap, w ap achte bagay yo, ou fin achte yo, apre sa, li bay komès rele komès kraze paske se ladan l w ap rantre w ap, w ap foure men. Pandan ke, sou, si m rantre nan bouzen an, lèm rantre nan bouzen an m fè m fè yon 200 ou 300 dola lap itil mwen map kapab map kapab e jere tèt mwen map ka jere pitit mwen dayè m gen yon timoun gen yon timoun 1 an map ka jere tèt mwen e 23 zan m gen m fèk m m jèn m fèk ka m ka rantre nan nan nan nan bouzen an m gen tout avni m devan m pou m fè bouzen. M pa konnen kòman w ka ede m silvouplè. Tale banm men telefòn mwen pran ti sèl. Kòman w ka ede m? Fè sa w kapab pou mwen pou m rantre nan bouzin. Men sa w panse. E se pa, e pa, se bagay serye m ap pale ansanm avè w la wi. Men sa w panse, sa w panse si chak lè m live ou vin fè pwomosyon pou biznis ou an pito? Men bouzen an pa dous non bebe. Ou gen fyèl pou pou bouzen gen zozo ki tèlman long pafwa m konn kriye wi lèm anba zozo. Non non non m pap retounen nan bagay biznis kote a m gentan m gentan e m gentan desi depi wè m deside pou m fè yon bagay li menm map fè depi wè m deside m di m pap m pa pral nan biznis ankò E pou m se ma sè, m gentan deside, m gentan aksepte sa. Oh!
Moun nan ka ap fè biznis biznis sa pa janm mache vre nan bouzen lwen pou l antre l antre nan bouzen. Mwen m dat m tap pase mizè sendomeng m te konn vann ti chachè kilòt m vann sesi li pat janm mache kou m antre nan bouzen la pa gon bagay m vann ki pap mache. Nèm kote wèm ye la la gen moun ki pou fèm kite bouzen jiska lamò ke banm pran yon bebe mò te tonbe pafwa lè yon dyaspora vini li frape yon kout 300 dola nan moundò w ou ka pa konyen avèl vi sendomeng pa fasil vre non nou ta panse sendomeng dous.
Yo pa konnen lè yon moun wè antre nan yon bagay m pa moun pa kritike m moun pa ekri m pa di m anyen m fè sa m vle avè m vle men pou mwen li pa kritike m mache ak tout paspò m men m pa ka montre l nan live la m mache ak tout paspò m w ap di m èske w ap bezwen non m e tout bagay w ap bezwen non m laj mwen tout bagay pou dèyè m gentan depase 18 an e 23 zan m gen men pyè mache m gen pyès mwen sou mwen tout bagay. ga voye kopi a pou ou sou ap moun pa jourem fè sa pou pa poz pa sa di mwen ok oui mache avèk pyès mwen sou mwen talè m'a poze kèk kesyon talè bebe bebe an pale non cheri. Ou mèt pale, ou mèt poze m kesyon an wi. Apre sa ti sa mache sèl sa.
Ou ka fè krèy pa vre?
Wi pa gen pwoblèm non. Ou konn sa krèy la? E
pale wi, men ni. E pa tankou bagay Ou ka nan yon chanm avèk plizyè moun, fanm, gason, sa yo? Wi, ou ka konyen a twa gason ou?
M pa, m pa yon gwo fanm non, seksi m ye wi. O!
Bon, ou bezwen antre nan bouzen cheri? Enben, e sa k fè m di w, si chak lè m live ou vin fè pwomosyon l ap pi bon pou ou. Men si w konnen w pa ka konyen a twa gason, ou pa ka konyen a senk gason, ou pa ka antre nan bouzen. Non, sa vle di lè m antre, nan m antre a, m ka, m ka konyen avèk, avèk on, on de, mezanmi, twa.
Ah, Eske tou lè twa a fè bagay avèm? Ebyen, youn ap fè bagay, youn ap fè. Youn ap fin fè, youn ap fè. Wi wap fin wap fin konyen an sa apre sa pou lòt la konyen w èske w ka konyen a 3 4 5 gason
Wap mete twòp mezanmi. Èske se tankou lèm rantre lèm fin enskri èske se ou menm kap ban mwen kantite oubyen èske se lè genyenm gen Bebe lè gen gason map rele w fè konsa lè gen gason Lè gen Wap pran gason, nimewo telefòn mwen?
yè zebe, map pran nimewo Eh men ou telefòn ka ou. toujou eseye, ou ka toujou eseye ansanm avèm, sa pral depan pou m wè, pou nou wè kòman sa ye. M ka ou ka Non, toujou banm yon sim de eseye paske m ans, fèk antre. sim eseye an, m tande bebe. M pap, m pap, m pa, sim ese, m pa yon moun ki konsa. E ou, ou wè lè m gon nèg ki vini, yo konn mande m fanm, m fè pri koko m. M gentan di men pou konbyen kòb map konyen. Men ou menm si w vle antre nan bouzen, ou ka di a e lè moun nan vini wap fè pri koko pa w. Humm ok.
Ou konprann? Mwen m ka di konsa, si m ap fè yon kè la, m ka di fou nèg la ban m 300 dola. M ka di 400 dola men ou menm wap fè pri koko pa w mon a, mon anfan.
Ah ebyen ok, pa san pwoblèm. Sa m fèk antre nan bagay la, m pral yon ti jan aranje kèk bagay nan mwen, pandan m ap lese, m ap avanse.
Lè w pral fè bouzen, fòk tèt ou toujou penyen. Fòk zong ou toujou fèt. Depi w pral konyen avèk yon gason, depi tèt ou penyen, zong ou fèt, ou raze pwèl anba bra w, raze plim devan w, epi w santi bon, ou pa ka pa jwenn lajan. Men si w konnen. Non, m konn sa. Mwen konnen jan vini an moun an resevwa w konsa. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. M ap gentan fè de. M ap fè sa m kapab. Si e vann m vann nan biznis mwen an, e m gentan. M ap gentan al aranje sa. Men si se biznis, poukisa w oblije fè bouzen?
M ap gentan al aranje sa. Sa pou m fè yo si w mal nan salon. Depi gen randevou fè m konnen. M ap gentan aranje m mete lace. Al fè zong mwen bagay sa map gentan fè aranjman. Ok men bebe si w gen biznis pou kisa w oblije fè bouzen.
Ah biznis mwen gen de lè m vann gen de lè m pa vann bagay yo konn rete yo gaye. Nan men an konsa wi bebe menm nan bouzen an pafwa w konn pa fè kòb tou manman. Hum. Men si w gen yon timoun ou pa oblije fè bouzen.
Ti moun nan talè l pral lekòl, li pral lekòl la an septanb. Map bezwen biznis map ka kenbe, biznis lan se li menm ki tout bagay, li ki tout bagay nèt. Map bezwen pou m peye lekòl pou li, fè tout bagay sa yo. Men bouzen ov la antre menm.
Pa gen le chwa, pa gen le chwa, daprè mwen menm pa gen le chwa. Non bebe, lè w di pa gen le chwa, sa vle, mwen menm m pa fòse moun antre nan bouzin. Èske w ka konyen bebe? Si w pa ka konyen, pafwa, pafwa m konn voye, èske w souse zozo byen? O wi, m souse. Souse wa byen? Ok.
Men sèlman m pa konn nan fòm non, m pa konnen kòman m apral ka jere sa. Ou pa renmen fi?
Non. Non sèl. Men bay wòlè pou m bay wòlè pou m kwe avèk de de de de twa gason an men m pa konnen pou fi an èske m ap gen pou m souse bòbòt fi an tou de ki sa? Bebe si w pa
de menm pou twa gason an tou wi cheridoudou ou ka pa ka konya twa gason kite kòb la ale e pa. pa paske mwen pou konyen ak 3 gason non. Mwen menm si m gen 3 a 4 gason k ap konyen m p ap kite 2000 dola ale, m p ap kite 1500 dola ale pou m konyen a gason yo. Men ou menm si w konnen kò w kò w pa ka konyen avè l ou ka kite kòb la ale bebe.
Wi m konnen wi gen de demann k ap vini e pa tout demann m ap kapab chwazi si 5 nèg vini m konnen m p ap kapab.
Si 5 nèg vini ou konnen ou pap ka konyen avè yo, ou kite kòb la ale. Ou voye zèl la ba moun nan verifye talè bebe. Nèg ki bezwen voye yo, rele m nan nimewo sa fò l vide yo 50 dola. Depi ou gen 50 dola wap wè koko. Rele m nan nimewo sa, m gen zèl m gen cash app.